Desizyon ou menm. Sesyon sa a sèlman a tit edikatif, paske nou nan kanpay la jan m sot pale w la a, nou vle pou sansiblize pa rapò a bezwen pran de desizyon pou chanje sitiyasyon finansyè. M di n ap fè sèlman 35 a 40 minit, Sa vle di ou pap gen tan aprann tout bagay nan ti kout tan sa. Ou pral aprann kan menm de kèk konsèp ki ka fè ou konnen ke li posib. Paske nou di, yon fwa ke ou antre nan baryè konesans finansyè, w ap di, a, gen bagay ki ka chanje. Li pa t yon mistè vre. Epi w ap di l posib pou m reyisi, l posib pou m chanje de vi, epi pou m travay fò pou kreye vi ke w merite a. Epi n ap envite w tou, si w wè kèk bagay ke w aprann, nou pa fè w peye poutèt sa, pou w ka pataje l a yon lòt moun, ou resevwa l gratis, pataje l a lòt moun yo vini tou pou yo aprann konsa yo ka pran de desizyon pou kreye avni pa yo. M anrejistre l mwen menm, si w vle retande l ankò, m ap pataje l avè w. M pap menm fè w peye. M konn fè Carla peye, men m pap fè w peye pou prezantasyon sa. M ta renmnen Ok, w ap ka fè biznis Kanada, w ap ka fè biznis Etazini. Pale a moun ki envite w la, oubyen voye yon tèks pou mwen, w ap jwenn sou Facebook, Mister Chris Finances, Chris Therier, w ap jwenn mwen, pale ak m, pale a moun ki envite w la, epi n ap ka diskite kòman nou ka ede w. Alò,

Go big or go home! Lidè nou yo reyini yo di nou pral fè 30 milyon moun nan 2020 a 2030. Nou nan mwatye tan la e nou vle plis moun pran desizyon pou konprann kòman finans pèsonèl fonksyone e kòman yo ka chanje vi yo. Alò, nou envite w vin fè pati de sa a paske n ap chache lòt moun pou ede pou konstwi kanpay edikasyon finansyè sa a nan plis plas, nan travay ou, nan lekòl, kote w ye, eksetera. Zanmi w, fanmi w, dwe gen aksè a sa tou. Nou pa konnen yo, ou menm ou ka pote mesaj la ba yo. Men w ap mande poukisa m dwe fè workshop, poukisa nou gen edikasyon sa? Paske gen anpil bagay, m ka wè l yo sou Facebook, m ka wè yo sou YouTube oubyen lòt sosyo medya, m pa konnen. Men m ap di w gen anpil bagay moun poste online, e pa bagay ou ka fè konfyans paske ou pa menm konn moun ki poste l la. Li pa gen okenn responsablite anvè w, li ekri sa l vle, paske tout moun granmoun yo ekri sa yo vle. Epi, gen moun tou ki pwofesyonèl, men yo limite youn oubyen de aspè nan finans, se tou. Nan konpani nou an, nou gen prèske 100 mil moun ki eksperimante, ki gen lisans, chak jou k ap ogmante plis, Gen de moun ki gen plis ke 40 an ki ankò la, k ap mentor, coacher nou pou nou kontinye. Epi nou gen yon apwòch holistik, sa vle di nou chita de A a Z, yon tout ansanm finans ou pou ede w gen kontwòl. Lè w gen kontwòl finans ou, ou gen kontwòl avni w. Alò responsablite w se ou pou konprann kòman sa fonksyone. Nou pral pale de kèlke etap kòman w ka ede w prezève rezilta travay ou, travay di, ou kreye yon patrimwàn. Kòman ou ka pèmèt ke patrimwàn sa a rete nan fanmi ou? Kèk strateji ke ou ka itilize pou prezève richès ou, sa vle di pou l pa disparèt demen, epi kòman ou ka asire w ke sa ou swete yo, menm lè m fin tonbe, lè m mouri, ke yo ka kontinye egzekite. Alò, si nou poze w kesyon, nou di chak moun gen yon istwa. Ou ka gen manman, papa la, ou ka gen granmè, granpè. Chak moun gen yon istwa. Gen de sitiyasyon w ap tande yo di, kèk moun ki oblije kite djòb yo pou yo pran swen paran oubyen granparan oubyen ki vin viv avè yo pou menm bagay ke n te pale talè a, pwoblèm maladi, pwoblèm Alzheimer, pwoblèm demans, eksetera. M gen moun pèsonèlman ke m konnen kap pase atravè sa. Nou salye kouraj yo, men se de reyalite ki enpoze a nou menm. Gen moun ki oblije kite djòb yo, met karyè yo sou poz pou yo ka kontinye pran responsablite sa. Gen moun ki ap diskite aktyèlman, pandan map pale ak ou la, mwen genyen manm fanmi ki aktyèlman nan pwosesis prepare fineray. Petèt ou menm, ou ka gen eksperyans tou pa rapò a sa. Jis panse yon segond pou w di, Se pa yon moman de plezi, se konplike. Alò, si konplike, kòman nou ka pèmèt ke nou fè sa pase de fason mwen di pou fanmi nou? Pou pitit ou petèt demen, pou moun ke w renmen. Pou patenè w, mari w, madanm ou. Se vre nou ta espere viv lontan, wi n ap viv lontan, men kanmenm yon jou nou gen pou nou ale. Alò, si m gen pou m ale, kòman m ka prepare demen sa? Pandan w ankò an bòn sante, nou di avan l twò ta. Ou konn tande bagay sa m pap di bon pak di souveni an Ayiti li gon piblisite li di nou tout gen poun pase se pa lè demoun nan je w pou ranje kabann granmoun toujou di ou ranje kabann ou avan dòmi nan je w alò kòman ou ka ranje kabann ou avan dòmi nan je w gen kèk kesyon pou poze jodi a map travay di map kreye kèke choz men pou kiyès Kiyès m ap transfere? Kiyès m ap kite tèl bagay pou l? Kòman m ka pwoteje sa m ap kreye a pou m asire m ke l la? Paske gen de enmi ki imedyatman ou kreye yon bagay ki prè pou vòlè l. Leta se youn ladan yo avèk taks. Oubyen gen sistèm jidisyè, moun wè w gen kòb yo ba w pwoblèm pou yo sezi l, pou yo reklame. Bank tou se yon lòt. Kòman m ta renmen moun sonje m lè m fin mouri? Kisa y ap di Doktè Jòj te ye? Ki sa ap di Mistè Kris te ye? Kòman y ap sonje m? Ki enpak m vle fè nan mond sa? Kòman y ap site non m? Alò, ou ka chwazi jodi a ki sa w vle fè pou pwochen 100 tan. Men pandan w ankò an bòn sante, ou gen mwayen Ou dwe fè l. Nou fèk sot wè Fondasyon Finansyè. Prèske nan chak rankant ou patisipe w ap wè Fondasyon Finansyè paske se sa, nou vle tout moun konprann kòman konstwi yon bon fondasyon ke ou ka chita sou li pou kreye richès, pou kreye yon demen. Alò, Fondasyon Finansyè sa a pral ede w pwoteje avni w, pwoteje eritaj ke w ap kreye jodi a, epi pwoteje long vi ke w ka genyen demen an. Pou kò w vin viv lontan e pou w viv lontan nan razè. Alò, jodi a, nou pale de travay di, envesti, kreye richès. Gen 3 gran faz ke w dwe konprann nan afè richès sa a. Nan lajounen jodi a, anpil nan nou n ap travay fò, n ap mete kòb de kote, n ap kreye richès. Pou yon lè nou rive nan tap, nan etap retrèt, epi n kòmanse itilize sa n gen, ki se distribisyon. nap pran nan sa nye a nou sipoze gen krete pou transfere pou moun ki nou kite dèyè yo. Nou pa panse li nesesè pou nou ta konprann tou lè 3 etap sa yo nan bon ti mamit, byen konprann, stratejik ka ede nou gen kontwòl sa yo? An nou wè konbyen nan nou, menm si m di leve men, m konnen pifò nan nou pap leve men, kamera n fèmen, konbyen nan nou ki gen yon testaman an plas? Konbyen nan nou ki gen yon dokiman yon trust? Konbyen nan nou ki gen dokiman sa yo epi fanmi nou konnen l la, li konn kote l ye? Konbyen nan nou ki ka di kiyès k ap gen aksè a enfòmasyon sa a lè swa ou menm oubyen yon manm nan fanmi an pati kite nou? pwen de entèwogasyon. Anpil nan nou, swa nou pa konnen, ou we dantredikè, Paske pa gen janm yon moun te di nou. Men reyalite a se ke ou pa bezwen gen de milyon dola pou kon testaman an plas. Kèlke swa konbyen ou gen kounye an, ou it fwa ou on majè, gen de dokiman ki enpòtan. Si se te tou a 18 an, 19 an, 20 an, menm 21 an, ou dwe gen de dokiman ki pèmèt de desizyon ka pran. Ou pa bezwen genyen. Plizyè kay, sesi sela pou transfere, pou genyen yon pwosesis de transfè de eritaj. Paske se sa w genyen. Li trè enpòtan pou fanmi w, pou pitit ou. Oubyen, ou ta di m poko gen pitit, ankò l pi enpòtan toujou paske ou dwe gen yon plan. Alò, nou di nan 3 faz ke nou pale yo, genyen tou 3 pwen trè senp ki ka ede w non sèlman konstwi yon eritaj, men kòman egzekisyon, kòman demen an ap ye. Pwoteje tèt ou, nou pale de asirans eksetera, pwoteje byen w tou, epi pwoteje aktif ou pandan w ankò vivan. Nou pale de òganizasyon epi kominikasyon. Wi, m gen yon testaman, men lò kote pa gen nan pitit mwen yo konnen si m menm genyen l, ni kote l ye. Epi kòman nan ka fè transfè a pwochèn jenerasyon an? Pitit ou, pitit pitit ou, eksetera. M itilize estatistik Kanada yo, men Ozetazini li pa diferan. Pliske 50 pousan moun pa gen yon testaman nan adilt yo. E nan sa ki genyen yo, plis ke 50 pousan, pa gen youn ajou. E kòm si, m ta di, m ta di 25 pousan moun sèlman ki gen youn ajou. Eske w nan gwoup sa? A vle di nan, si m gen 20 moun avè m la, 10 ladan yo pa gen testaman, nan 10 ki genyen an, gen 5 ladan yo ki pa ajou. 5 ou 6. Si se pa ou, se lòt moun ki nan zoom bò kote w la. Ou pa bezwen gade. Petèt e ka yo. Alò, lè nou pale de planifye, pwosesis planifikasyon de eritaj, planifye legasyon, de estate planning, se pwosesis ki pral detèmine, ok, lè m pa la ankò, kiyès k ap resevwa tèl bagay, kiyès k ap resevwa tèl bagay. Menm si ou pa gen anpil bagay, Gen de ka ki pral genyen, de frè pral nan goumen paske m pa tou deside sa ap pou entèl, sa ap pou entèl. M mouri jodi a, misye di e sa l vle, oubyen lòt makomè a di e sa l vle epi men zen yo tou pa byen ankò, fanmi divize paske paran pa t responsab ase pou l di machin sa a m kite l pou entèl, kay sa a pou entèl, oubyen n ap vann li chak moun gen 20 pousan, eksetera. Men menm pwosesis sa tou ede w pandan w ankò vivan, kiyès ki ka jere afè pèsonèl ou, afè administratif, afè kont bankè etc. Si w ta gen yon pwoblèm denkapasite mantal ou fizik. Kounye a lè n ap pale de planifikasyon e pa sèlman pou moun ki sipè rich, ni pou nenpòt moun ki entèlijan e responsab. Kèlkeswa kote w ye, ou dwe panse a planifikasyon sa. Men yon egzanp, nou pale yon moun ki manke planifikasyon. Yo travay fò, yo sere kòb, epi yo gen ase kòb nan plan retrèt yo. Kòb sa, mesye e madam vin tonbe mouri, timoun yo kòmanse grandi, epi 1 milyon dola te sere, ann di nan ka sa yo pale de yon REER, RRSP, ki se yon pwodui kanadyen, ann di Ozetazini nan yon 401k. Alò, ki sa k pase? Leta reklame 50 pousan de taks. Ap toujou peye taks. An kon sa, nou konnen? Mwatye pou yo. Kounye, mwatye krete al pral divize a timoun yo, yo chak gen 25 pousan. Kounye, kesyon pa mando, ki as ki benefisye pi gwo montan? Tonton Sam. Timoun yo gen mwatye nan sa l gen. Kounye a, kòman m ta vle travay di tout vi mwen epi pou m jis kite mwatye nan tout sa m fè pou mesye sa, Tonton Sam? Alò, m vle gen yon plan pou sa pa pase konsa. Ou an kontwòl! Se ou k pou fè premye apèl la pou deside kòman sa pral pase. Men ki sa k pral pase si w pa gen yon plan, yo menm yo gen yon plan pou ou. E m asire w, ou pap renmen l. paske l ap nan avantaj pa yo. Ou met desizyon kote ou vle oubyen ou pran desizyon pou sa w vle k rive lè w pa la. Si w gen wòkbouk la, ou ka gade jis ti kesyon sa yo ki ede w pou di w men kisa w bezwen. Si w bezwen konnen kiyès k ap resevwa tèl ou tèl bagay, byen ke w genyen lè w mouri, lè w pa la ankò, ou jis bezwen yon senp testaman. Si w bezwen evite pwosesis Domologasyon se yon pwosesis, the probate process, ki pran tan. Dènye egzanp nou genyen se Prince lè l mouri, dè milyon de dola l kite pou sè l, tout moun konnen se yon sè l, sè a l genyen se pou li kòb la ye, men leta oblije poze sele, kòmanse fè depans, jaske yo oblije mete yon manadjè pou jere kòb la, kòb sa, epi frè leta, frè sesi, frè sela, epi ti rès monnen an ki resi al jwenn sè a, sou konbyen ane? Sis, setan oubyen plis, m pa sonje egzakteman. Ou bezwen konnen tou, sa w vle egzekite a. Pa egzanp, si m malad la, m te nan koma, eske m vle deploge, eske m vle medikaman, eske m vle revini, eksetera. Ou pran desizyon avan ou kite son lòt moun ki pou pran l pou ou. Chak fwa ou kite yon moun pran pou ou, l ap pran sa ki nan avantaj li a, e pa tout moun ki renmen tout moun plis ke yo renmen tèt yo. Si w bezwen bay moun aksè pou jere afè, pa egzanp, ou ka bay yon pwokirasyon. Sa vle di èske w gen yon dokiman de pwokirasyon. Pafwa ou dwe fè l devan yon notè, devan yon avoka, eksetera, oubyen anrejistre nan vil kote w ap ye a, nan eta ke w ye a. Men ou bezwen de dokiman ki nesesè pou ou, pou w jere deman. San dokiman sa yo, gen nan nou la ki konn sa k rele, gen de moun, gen nan nou la ki genyen de sitiyasyon de remaryaj, gen nan nou ki gen sitiyasyon de yon mari te mouri oubyen madanm te mouri ki oblije, fanmi rekonpoze. An sipoze mwen remarye demen. M travay byen nan biznis sa, m kite 10 milyon dola, Nouvo madanm mwen an li pran tout kòb li e pitit mwen gen ki te la avan yo pa benefisye anyen. Menm si yo grangou, li pa dwe anyen. Men si m gen yon plan, m konnen di milyon dola, ann di m gen dis pitit, 1 milyon pou yo chak. San milyon dola, di milyon pou yo chak. Men si w pa gen yon plan, ou vin jis yon sugar daddy for the new girlfriend or new wife and she just take everything epi pitit ou pase mizè. Si w kite byen pou pitit ou yo minè, se lakou ki pral etabli kiyès ki pral jere timoun yo, paske gen kòb yo pral pran kòb yo tou pou yo jere kòb yo, epi fanmi w konnen te ka responsab moun ke w fè konfyans, pa gen oken aksè ni a timoun yo ni a kòb la. Si w ap vwayaje, dokiman ki nesesè, ki gen sitiyasyon atansyon medikal nesesè, fò w konnen ke ou dwe gen yon plan. Plan pa sèlman pou jodi a, men li pou lapè despri pou timoun yo, pou moun k ap vin apre yo. Paske san dokiman sa yo, dokiman ki dwe an plas, sa pral pran anpil tan, sa pral pran lajan, sa pral bay tèt fè mal pou moun nou kite dèyè yo. Ann pa kite pwoblèm pou moun dèyè yo, si nou di nou renmen yo, an nou di, nou konsidere yo ase pou nou mete yon plan an plas epi pou nou pèmèt ke yo rale atravè sitiyasyon an de fason pi fasil. Alò, pwiske n te pale de transfè, de transfè byen, youn nan strateji ki la a, ki ka pèmèt si m mouri jodi a tout envestisman m al jwenn pitit mwen moun pa bezwen konnen m pa bezwen okenn tranzaksyon piblik m ka itilize fon distin fon distin an se ki sa se envestisman ki fèt nan yon konpayi dasirans moun etazini ap plis konnen sa ki la anite. Men se Great Dent Fund a di tou, se yon envestisman ki fèt nan konpayi asirans, mwen detèmine kiyès ki benefisyè, mwen mouri, 24 è pli ta, moun mwen ka fè deklarasyon benefisyè yo, l al jwenn yo dirèkteman, epi nou pa gen oken pwoblèm. M ka envesti tou nan yon, m te gen pansyon, Plan pansyon ou, m ka pran l pou m envesti nan yon CRI. Sa w transfè w fè, toujou pou moun lòtbò yo, n ap pale de anite, n ap pale de ki ka pèmèt ou envesti lajan w nan plan ki ou transfere pansyon 401k a nan plan pa w ke ou gen kontwòl li, ou konn kote l envesti, ou ka chwazi fon, eksetera, epi lè w mouri, Ou konn kiyès ki benefisye l. Oubyen m ka itilize de plan tankou de asirans vi, enhen, asirans vi antye, asirans vi inivèsèl, endèks inivèsèl, pou kreye richès. Nou pral wè de egzanp ki ka pèmèt ou konprann. Men pale de fond Istera, m di w se envestisman k fèt nan konpayi asirans ki asire ke kapital mwen an pwoteje. M gen plizyè enterè. Premyèman, efò m fè prensipal ke m envesti a, li p ap janm pèdi. Em ka garanti l a 100 pou 100 menm si mache moute desann, kòb mwen toujou la. Si m ta tonbe m mouri, mache te desann, m te met 100 mil dola, jodi a l 80, men 100 mil dola m lan toujou la, paske konpayi dasirans lan garanti kòb mwen an. Si enterè te gen tan moute sou li, l garanti enterè ak sou li, eksetera. Epi, Pa gen afè kreyansye, tankou on dat di on biznis ki mal mache, m fè fayit, bankrupt, ap vin sezi l non. M gen pitit mwen, madanm mwen ki benefisye, l pral jwenn yo dirèkteman. Epi m evite pwosesis probate la ki pral pran tout tan w konnen an epi koute lajan w konnen an pou kòm mwen al jwenn moun mwen easy. An gwo, w dwe gen on plan. M kite djòb sa, ou te gen 401k, oubyen w te gen on pansyon, Ou ka di, M ap tou kite l la, lè m pran retrèt, y a voye l ba mwen. Konpayi an fè fayit, kòb pèdi. Oubyen w pa menm konn kiyès k ap jere kòb la, oubyen ou gendwa pa janm resevwa okenn update de kòb ou a disparèt. Oubyen l ka toujou la, men ou pa t gen okenn jesyon, ou pa konnen kòman l ye. Oubyen ou pran kòb sa ou transfere l nan sa yo rele yon kont de retrèt imobilize, oubyen nan yon plan anwiti pou avwaze ameriken, epi kòb sa a valab, disponib pou ou. Si w potko gen 55 an, ou transfere l, a 55 an ou gen aksè a itilize yon pati ladan l sou kèlke kondisyon, oubyen kòb ou ap grandi, ou konnen alaretrèt ou ka pran l men w konn kote l ye. Plan sa a, li jis pèmèt ou gen kontwòl kòb ou, men l ba w tou avantaj ou chwazi ki fon eksetera epi ki pwoteksyon. Men l chwazi tou pou si w ta mouri, kiyès k ap benefisye. Egzanp, nan sa nou gen isi Kanada, si m te gen yon plan pansyon, epi m mouri, anpil fwa nèg yo mouri avan medam yo, fi a pral resevwa 60 pousan nan pansyon sa, ke w ta dwe resevwa a. Men si w te transfere l, m mouri, l ap resevwa 100 pousan. Bon, menm si m mouri, m vle kite 100 pousan pou w cheri, m ap mete l nan yon lira, tout kòb la al jwenn ou. Dezyèmman, m bezwen konnen ke tout efò m fè pou kreye byen sa yo, èske m gen mwayen pou m kenbe l, pwoteje l, e kenbe richès ke nou kreye yo, pou l pase de jenerasyon an jenerasyon. Gen bagay yo di ke nwa yo, depi yon dola antre, li depanse tousuit, epi l depanse nan lòt kominote. Yo pa konn kòman kreye richès, men yo konn kòman kenbe richès. Kòman n ka fè? Ann itilizan edikasyon finansyè pou n konnen kòman pou n kreye richès epi moutre yo ke n ka chanje narasyon sa a. Jan yo wè nou a, yo pou di, sa yo te panse a e pa vre. Kòman n ka fè? Edike tèt nou. Youn nan pwodui, sa Ameriken ap rele l yon Index Universal Life, yo gen Universal Life la tou wi, men nou pi renmen Index Universal Life la, ki se yon pwodui dasirans vi. ki gen yon trè bòn opsyon denvestisman a yon pwen ke nou rele l se yon pwodui mirak, oubyen yon pwodui mèvèy, jan w vle rele l la, ki pèmèt ou konstwi richès nan plan dasirans lan menm. Avèk cash value, kòman sa fonksyone, tout kòb ki pral grandi envestisman sa, ou pa janm peye taks sou li, Ou gen aksè a anviwon 90 pousan de cash value sa san peye taks, si nou fè tout bagay kòmilfo. Epi lè m mouri, tout montan kouvèti asyans lan pral jwenn fanmi m, ankò san peye taks, la tonton Sam pa wè anyen ladan l. Epi imedyatman m kòmanse plan an, kòb m te ap pote a deja ogmante an valè. Sa vle di menm si m mouri on mwa apre, li gentan fon gran diferans pou fanmi m. Ann wè on detay. Ann di, Msye Pyè ki la a, li genyen 50 an jodi a. Msye Pyè, pandan 30 dènye ane yo l ap travay, li gen on ti envestisman de demi milyon dola. M di on ti envestisman men li gen 500 mil dola envesti. 500 mil dola sa a, li nan yon bank. Chans pou li, oubyen li nan yon fon mityèl. Li gen yon 6 pousan enterè. Chans pou li wi, paske li te ka gen 1 pousan enterè. Li pa janm wè enterè sou li. 6 pousan enterè a vle di, demi milyon dola, chak ane li fè anviwon 30 mil dola. Se pa si mal. 30 mil dola sa a, li gen 2 chwa. Kite l jan l ye a, anpil moun renmen, a, m wè l ap travay, m kite l jan l ye a, kounye a sa k pral pase? 500 mil dola m lan, chak ane l fè 30 mil dola, an n di nan 20 tan plita, m gen 1,6 milyon dola. Wi, kòb la likid, si m bezwen l, m annik di bank lan m fè yon tranzaksyon, mòso pa mòso, y ap voye l ban mwen, paske yo pa p janm ba w tout yon sèl kou. Men si m tonbe mouri jodi a, an pran 6 milyon dola sa, premye sa k ap fèt, tonton Sam gen mwatye ladan l. Ooh, ou gon pwoblèm. Pitit mwen yo p ap jwenn an pran 6 milyon. Answit, si m mouri kounye a, li pral pran nan pwosesis pwobet.

tan sa pral fè pibliye nan jounal ah men frè nan kòb sa pou di eske gen moun Mister Christ te dwe aske misye mouri l kite anpwen 6 milyon la pou moun chache prèv pou vin reklame avan menm pitit mwen jwenn yon premye pyas kòm m entèlijan m patisipe nan atelye sa yo m di ok m ap kite 500 mil dola a kote li a men m pral pran yon plan dasirans vi strateji sa m tou kòmanse avèk yon plan dasirans vi ki plis ke 1 milyon dola Map sèlman pran enterè bank lan ap banm lan, 30 mil dola bank lan ap banm lan, se li enterè kap vini chak ane poum peye prim nan. Si m mouri depi nan premye ane an, 500 mil dola ki te deja la a, li toujou la, 500 mil dola orijinal toujou la, plis asirans lan plis ke 1 milyon, Bèl bagay. Si m mouri 20 tan plita, olye de 1 pwen 6 milyon dola bank la t ap bay la, m gen tan genyen 2 pwen 4 milyon. Epi sa, san taks! Men m pa mouri, 20 tan plita, m gen cash value 917 mil, plis asirans mwen k ap kontinye grandi. Nenpòt lè m vin mouri a, l pral jwenn fanmi m san taks, jan m di a, m pa nan pwobèt ankò, epi pa gen kreyansye k ap vin sezi kòb paske yo di, yo wè nan jounal m te mouri, m te kite kòb, yo pap menm wè anyen paske pitit mwen benefisyè, madanm mwen benefisyè, ou ka fè menm bagay la tou epi asirans lan peye, fanm ou oke. Anplis, si se Etazini ou ye, ou gen pwoblèm sante, envalidite, eksetera, ou kouche lakay ou long tèm kè, y ap ba w kòb chak mwa. Nan ka sa, ou ka gen prèske 20 mil dola chak mwa pou w pran swen w, peye moun vin ede w. Ka rekrite pi bèl enfimyè sou latè a, mesye, ki pou pran swen w, sa ap pèmèt ou geri paske ou gen kòb chak mwa pou w byen peye. Men egzanp lan, kòman sa fonksyone. M pran asirans, m zo un petit peu plus que 1 million dola, asirans sa pral pèmèt si m mouri jodi a fanmi m resevwa l, m ap sèlman peye 30 mil dola enterè lòt kòb la ap ban m lan, chak ane m pran enterè a, m jis peye l pandan 20 pwochèn ane yo, m ap kontinye fè sa, aprè m p ap peye yon goud ankò. Kounye a, piske m ap kontinye peye pandan ventan, sa pèmèt ke asirans m te genyen ki te 1 milyon dola a, jodi a, li moute, ventan plita wi, m gen 1 pwen 9 milyon. Prèske 2 milyon dola. Cash value plis ke 900 mil dola ke m gen aksè avè l 90 pousan, san taks, san oken pwoblèm. E m sèlman envesti 600 mil dola, se nan 30 dènye ane yo m peye 30 mil dola, ke m pran enterè lòt kòb la. Sa vle di m ka kreye richès, gen plis kòb, epi transfere l san tèt chaje, san taks, san okenn pwoblèm, ni a Tonton Sam, ni a lòt sitwayen oubyen vagabon. Gen lòt strateji toujou ke w ka jwenn ki aplike nan ka pa w. Ou ka pale avèk moun ki te envite w la, di l, M ta renmen wè si w renmen estrateji asirans lan, pale l de li, men mande l. L ap chita fè yon analiz avè w epi l ap di w, Men kote w ye, men kisa n ka fè pou w fè pwochen pa a. Nou pale de opsyon fon disten, opsyon transfere, retrèt, pansyon, fon annpye, non anwiti, eksetera. Epi, eske ou vle gen yon plan klè, oubyen eske ou gen yon plan deja? Eske ou konnen konbyen taks ki pral peye lè ou pati? Gen yon moun ki di, m vle achte plizyè kay, kay se byen, m envesti nan kay, pitit mwen ap resevwa l. Gen moun m konnen, youn nan kliyan pèsonèlman, m te rankontre avè l, paran l kite kay pou li, li di l pa bezwen l, paske twòp taks pou l peye, kay la gen valè se vre, men l pa ka afford li, li tou kite l pou bank lan sezi l. twòp pwoblèm. Alò si w vle kite yon byen ou travay byen konnen ki byen ki byen tout bon. Ou ka deside pou gen yon plan anplis de tout sa w kreye pou la jwenn pitit ou kòmilfo san tèt chaje avèk pè lespri epi pwouve ke ou di I love you pa sèlman nan bouch men ou di l tou Ah prè depa w ke timoun yo ap santi sa oubyen pitit ou, fanmi w ap santi sa. N gen de lòt bagay pou nou fini ki trè trè trè zenpòtan, sipè trè trè doupè enpòtan. Youn ladan l se yon sèvis de konsiyejri finerè. Sèvis de konsiyejri finerè bagay gwo klas ke m pa bezwen tèt chaje lè paran m mouri, papa m gen 80 zan ane sa, Konnen yo di se les plus robustes ki rive a 80 zan, kòm espèranse de vie ogmante, an di nan 20 pwochèn ane yo kanmenm, konnen, monkonpè m gen pou l ale. M pa ta renmen se mwen pou pral nan tèt chaje kòman prepare yon fineray, egzekite, etc. Alò m transfere responsablite sa a bay yon konpayi. Konpayi sa, li responsab pou l fè tout sa k gen pou wè ak planifikasyon, pou l ede w nan moman dèy, nan moman tèt chaje a, a tout etap. Alò, ou menm non plis, m pa kwè nan lide w. Pa gen anpil moun ki gen nan lide yo jere afè fineray. Se dènye bagay m ta renmen fè. Evres, ki se yon sèvis de konsyèji finerè, ki ba w chwa pou negosye pou ou, pou egzekite, pou planifye, pou chache pi bon pri, ke l te pou sèkèy, ke l pou flè, ke l pou dis, en dat, anbomasyon, tout sa l ye. Epi, yo ba w chwa, menm apre fineray la, pou fanmi, eksetera. Y ap prezan pou ou nan moman ke w bezwen yo. Alò, konpayi sa a, kòman l fonksyone? Ou gen chwa avèk yon asirans Everest, pi piti a 10 mil dola kounye a, pa 5 mil dola, 5 mil dola pa ka regle anyen, menm pou ensinerasyon, jiska 50 mil, paske gen fineray ki ap koute plis ke 50 mil. Kisa sa ba ou? Garanti, menm si m ta gen yon moun jodi a ki gen pwoblèm kansè, ki gen pwoblèm, ki te fè yon strok, tout konpayi asirans di non, non, non, non, M ka ofri l omwon dimil dola. Gen fwa, tankou Ozetazini, m ka ofri l jiska senkant mil dola avèk de kondisyon kanmenm. Men, m ka asire w ke sèvis konsyeje a ap reponn pou jere, ede, egzekite tout bagay pou fineray la. Paske asirans sa a, li pa pral mande oken egzamen medikal, li pa pral mande priz de san, li pa pral poze kesyon de sesi, de sela, ou ka kalifye. Sa vle di, lè m mouri, m pa kite fado dèyè pou okenn moun. Menm si w gen asirans deja, di, oh, m gentan gen asirans. Ok, good. Asirans ou an, leta di nan 30 jou, si w fin bay tout papye, pou yo peye. Sa ka fè 6 semèn, 2 mwa ou poko touche kòb la, si gen envestigasyon, eksetera. Men, kòb sa a li menm, 48 è apre, li gen tan lakay ou, sou kont ou, pou w peye salon finerè, pou w peye pou tout depans ki pral rive yo, paske kòb sa a se tousuit. Alò, gen aksè avè l, ou ka pran avantaj la. Pou n fini, nou di ou gen posiblite prezève patrimwàn ke w kreye a. Menm si w gen 100 dola sou kont ou, oubyen 100 milyon dola, si w gen sèlman 100 dola, Vin jwenn avè m pou m montre w kòman w ka fè plis kòb epi envesti plis sou kont pou w gen plis kòb pou w kite. Si w gen 200 milya de dola tou, vin jwenn avèk nou. Ou pale a moun ki envite w la kòman w ka devlope estrateji pou w fè yon diferans. Kontrèman a lòt moun ki mouri, ki pa, ki te, ki kite plis pwoblèm dèyè, m di w gen moun ki mouri ki ta dwe leve pou yo wè dega yo kite dèyè. Ou ka evite pwoblèm sa. Yo di w dwe pran desizyon pou w gen estrateji an plas pou w non sèlman konstwi richès, pou w kenbe l nan fanmi an, pou w transfere l de jenerasyon an jenerasyon paske n travay di pou n fè sa. Alò ou gen chwa, travay e kreye yon demen miyò. Pou w ka kreye e prepare yon demen miyò. Kesyon m pou ou, èske ou gen enkyetid M aprann kesyon pa w la aprè, Madam Jeanne. Ou gen enkyetid pa rapò a demen. Ou vle pran an chaj avni w. M te di nan lòt prezantasyon an, meyè fason pou w pran an chaj avni w, pou w prevni avni sa, se pou w envante l. Èske w vle envante avni? Si w kwè ke w ka fè sa, ou vle fè sa, menm si w pase mizè nan wout, ou gen anpil chans pou w rive.

Nou vle pataje konesans avè w pou w pataje a yon lòt moun tou pou ede yo pa rapò a mouvman sa a, pa rapò a kanpay edikasyon finansyè pou ede fè yon diferans nan vi tout moun. Sa se temwayaj youn nan moun ki fè pati kanpay la ki te fè yon manke yon terib aksidan men l di yo, Malgre m nan dènye segond m pral chavire nan ravin nan, M te kè kal paske m konnen m gen yon plan an plas, m gen ase asirans, pitit mwen ap oke, testaman m la, yo gen sèvis evres, yo pa p tan kouri. Èske ou ka di menm bagay la? Èske nan ennan ankò si m kwaze w, yon bagay rive, fanmi w ap di ou te gen yon plan? Alò y a jis ou menm ki ka fè pran desizyon sa a. M pa ka ede, m pa ka fè l pou ou. Mwen di, youn nan pi gwo mirak ki egziste, se ke ou ka chanje avni ou, sèlman chanje fason ke n panse. Narasyon ki di, ah, ayisyen m ye, ou byen nwa m ye, konsa sa ye, m jis gen yon ti djòb, m jis di, nou ka chanje sa. Nou ka deside di, nou se de chanpyon, n ap travay di, n ap reyisi, menm si n goumen, n ap tonbe, nou p ap kanpe. Pa gen kanpe. Alò, djòb nou, Kontinye aprann, paske edikasyon finansyè la pou ou gratis ti cheri. N ap kontinye fè kanpay, n ap pataje enfòmasyon avè w. Nou bezwen ou toujou vin nan workshop. Gen de sakrifis ke nou fè, nou gen anpil enstriktè. M gen yon vòl demen a 5 è di maten, valiz mwen poko menm fèt, men m la avè w paske se yon responsablite ke m gen anvè w. M espere ke w pran sa o serye, ke sa w aprann yo, ou vrèman aplike l. Ou ka kontinye patisipe nan workshop, yo fèt an anglè tou lè jou, 2, 3 fwa pa jou, an anglè, ou ka jwenn lyen an pou patisipe, 6 workshop diferan, oubyen dimanch ankò n ap refè an fransè a 3 zè, an kreyòl a 7 è, nan lè sa a 8 è, ou ankò la, epi aprann kèlke choz pou demen. Travay avèk moun ki te envite w la pou ede w kreye yon plan pou w gen yon demen ki miyò. Alò, se te pati sa ke m te vle pataje ak.